Bonjou bonswa pèp ayisyen an kijan nou ye nenpòt kote ou ye nan mond lan mwen voye gwo kout chapo pou nou ebyen enfòmasyon nou gen jodi a la se konsènan peyi dayiti jou an jou se se kesyon ensekirite ebyen kap pran peyi a ebyen la e ou pral jwenn tout detay sa yo la nan video a ebyen ou menm ki deja abone ak chanèl la nou diw mèsi kontinye pataje video nou yo like ebyen pou travay la kapab avanse ou menm ki pral twouve chanèl la la tou nou deja diw anpil mèsi pou patisipasyon paw nan travay la ebyen enfòmasyon nou gen jodi a la se konsènan peyi dayiti. Ebyen la nou gen komisè Miskaden ebyen depi kelke semèn la kap fè yon bon travay nan peyi a ebyen la se tout detay sa yo ou pral jwenn nan video sa la ebyen ou menm ki jwenn video a se pataje video a tout kote ebyen pou video sa li menm pou li rive sou tout ayisyen ebyen la pou nou jwenn yon souf anba anba gang a vès nan peyi dayiti ok. Alò ou jwenn ou menm ou menm ki jwenn video a se pataje video a patajel tout kote pou rive sou tout ayisyen paske video sa se video ki konsène tout ayisyen nèt an jeneral kèlkeswa kote ou ye nan mond lan ebyen video sa li se video pa ou paske wap wè ameriken Ameriken debake nan yon lòt peyi, ebyen, si l vle nan maten, l ap antre lakay li. Li vle nan apremidi, l ap antre lakay li. Ok? Nou genyen e Dominiken k ale nan yon lòt peyi, jodi a la, ebyen, si l di w aswè a l ap tounen lakay li, l ap tounen lakay li san kè sote, san pwoblèm. Ok. Lap sèlman, lè lè rive nan èpòt la, lap sèlman pran pran yon taksi, ebyen lap sèlman di taksi a men ki kote l prale. Ebyen yo pral depoze l lakay li, lakay fanmi l yo pral depoze l san san oken tèt fè mal. Men nan peyi Dayiti, pa gen sa. Sa di ke nou menm, pèp ayisyen an, se kòm si yo pran nou nou menm, e kòm si se bèt. Sa vle di ke ou la, ou Kafou, pou w pase Matizan, e kòm si se Ayiti ou ye, ou pral Etazini. Se avyon pou w pran. Sa vle di ke ou la, ou la, ou la nan peyi a, pou w, pou w ale nan yon lòt zòn, se avyon pou w pran. Paske ou pa nan peyi ou. Men kounye a, ki travay pèp ayisyen ap fè? M pa gen pwoblèm si si nèg yo yo menm yo menm vòlè yo si foli moute avyon moute avyon pran yo pou yo pran avyon pou y ap fouye pou y ap fè pakou nan peyi a men yo ta bay pèp ayisyen an yon ti chans pou pèp la li menm li fonksyone nòmalman paske lè y ale sanwont sa yo lè y ale nan lòt peyi Yo wè ki jan ki jan moun viv, yo wè ki jan moun fonksyone. Men pèp a pèp ayisyen an yo li menm, yo pran pèp ayisyen an kòm bèt. Sa vle di ke pèp ayisyen an fòk yo tou fòk yo toujou panse yo mete yon yon tchètchè nan tèt nan tèt pèp ayisyen an ebyen yo di pèp ayisyen an agoch se agoch, adwat se a se adwat. Ebyen mesye nou twonpe nou. Nou twonpe Pèp ayisyen an, li pa nan fè nwa ankò. E m voye mesaj la ba nou deja, ou menm ki jwenn videyo a la, ki jwenn videyo sa a, pataje l. E al gade sou chanèl la tou, w ap jwenn e dènye videyo nou te lage a la ki se ki se pati 4 la, ebyen al gade l nan videyo sa a w ap jwenn tout detay yo kote m te voye mesaj bay tout gang a vès sa yo. Ok. Se pataj video a pou rive sou tout ayisyen. Ebyen la a, nou gen komisè Miskaden la li menm kap fè yon bon travay nan peyi a. Men, mesaj map voye bay komisè Miskaden, ebyen fòk komisè a li menm li pran pèp ayisyen an mete avè l. Paske si komisè Miskaden mete konfyans li nan nan vòlè sa yo ebyen menm vòlè sa yo ankò kap trèt li paske vòlè sa yo menm yo pa an favè pèp ayisyen paske wap wè tout ansyen prezidan nou yo nou te gen la ki te an favè pèp ayisyen an ebyen kisa kisa yo fè yo pran yo yo touye tout desalin ki te retire pèp ayisyen an anba men blan je vèt ebyen pou pèp ayisyen li menm te viv kòm moun ebyen sa yo fè yo vini yo pran papa nasyon an yo touye l yo touye papa nasyon an men nou genyen jovenel moïse ankò ki te kanpe an kwa ki di pèp ayisyen li menm di a pèp ayisyen an bouke Ebyen, fòk pèp ayisyen li menm li viv tankou moun. Ebyen ki sa yo fè? Yo pran Jovenel Moïse, yo touye l. Sa vle di ke pèp ayisyen li menm pou l toujou rete nan fè nwa, pou l toujou rete nan labou a, pou l toujou rete avèk linèt nwa ki nan je l la, ebyen se sa nèg sa yo menm yo vle. Ebyen mesye, mesaj m ap voye pou nou la a, nou twonpe. Nou twonpe ok paske pèp ayisyen an li pa nan fè nwa ankò li pa gen linèt linèt nan je l ankò ok ebyen komisè miskaden la li menm kote ke nèg yo prann la ebyen la metel nan peyi a la di lap detwi bandi ki nan peyi a men ki bò Eske Eske selman komisè miskaden ka detwi gang nan peyi dayiti yo pa li pa kapab si nèg yo tap fè tap fè peyi kisa yo tap fè kisa yo tap fè ebyen ou ta ou tap wè komisè miskaden li menm ki komanse a ou tap wè yon lòt gwoup ankò ou tap wè yon lòt gwoup tap fè menm bagay la. Kisa w wè yo fè? Tout, rete la, touche, chak lè, ebyen, anyen serye pap regle. Sa di ke nèg sa yo menm, se tchètchè yo mete, yo mete nan tèt yo, ebyen, in fwa e vòlè parèy yo di yo agoch, se agoch. Yo di, a yo di yo adwat, se adwat. Men, komisè Miskaden, mesaj map voye pou ou la, ou menm, Se mete pèp ayisyen an bò kote ou. Pa annafè ansanm avèk nèg sa yo ki se boujwa epi politisyen sal nan peyi Dayiti. Bay depi ou mete ou bò kote nèg sa yo, ou nan bwè nan, ou nan bwè kafe menm kote avè yo, ou nan dòmi menm kote avè yo, ebyen nèg yo, nèg yo ap mete ou nan move chemen. Konsèy m voye bay komisè Miskaden kap fè bon travay nan zòn kote lap fonksyone a. Paske Jovenel Moïse te la li menm, li te an favè pèp la, ebyen yo pran l, yo etèn vi l. Jean Jacques Dessalines ki te la, ki te an favè pèp la, ebyen yo pran l, yo fini avè l. Nou gen la ankò, nou gen Lòt prezidan yo ankò ki te an favè pèp la, ebyen sa yo fè? Yo pran yo, yo etèn vi yo. Ebyen, nou genyen 4 meyè prezidan ki pase nan peyi Dayiti, ki te an favè pèp ayisyen an, ebyen yo pran yo, yo pann yo. Ebyen mesye, nou pap pran Pèp ayisyen an, pèp ayisyen an pap pran sa nan men, pap pran sa nan men nou ankò. Sa vle di ke pèp ayisyen an pap pran yon, yon senkyèm prezidan ki an favè l, ki pral, ki pral mouri jan nou touye lòt yo. Sa vle di ke nou menm ki nan peyi a, m voye mesaj ba nou deja. E tout pèp ayisyen an ki voye mesaj la. Se retire pye nou nan peyi a. Paske pèp ayisyen an li menm, pèp ayisyen an, li wè, li vwayaje, li wè ki jan moun viv, li wè ki jan moun viv. Pèp ayisyen an li menm, li rive yon moman la, ebyen, eh pèp ayisyen li menm, li bezwen, li bezwen peyi l. Pèp ayisyen an bezwen peyi l, menm jan ou wè tout peyi ap fonksyone. Pèp ayisyen bezwen peyi l. Ou menm ki se politisyen sal nan peyi Dayiti, se rete patout nan peyi a. Ou menm ki se boujwa. ki se boujwa k ap regle afè afè afè moun pa etre patou nan peyi a pase peyi dayiti se peyi se peyi pèp ayisyen an li ye li pa peyi politisyen sal ki pa nan favè ki pa nan favè pèp la li pa pou boujwa k ap vin fè milyon sèlman nan peyi a epi epi vini fè milyon epi epi ale Pèp ayisyen an pa bezwen moun sa yo nan peyi a ankò. Nou menm ki gen nan fin fè milyon nou, ki gen nan fin rich, ebyen se pran ti pakèt nou, retire pat nou nan peyi Dayiti. Paske pèp ayisyen an di ase. Li pa kapab ankò. Paske chak prezidan ki vini, ki pou fè wout nan peyi Dayiti, nou touye l. Ki vini pou ki pou mete limyè Pou pèp la, nou touye l. Ki vin di ou mete lekòl pou pèp la, nou touye l. Epi nou menm, vòlè sa yo, pitit nou, men, menm sa rele Ayiti a yo pa konnen. E nan peyi blan, yo manje, yo bwè, y al lekòl, inivèsitè yo, tout bagay nèt. Men pèp ayisyen an li menm, nou pran l kòm bèt. Ebyen mesye, nou twonpe. Komisè Muscadin, mesaj map voye pou ou la ankò. Nèg yo pa w la, e m di w, kote nèg sa yo kanpe, pa kanpe la. Paske, rezon, nèg yo mete w nan batay ak gang, pa vre? Pa gen pwoblèm. Zam gang yo genyen an, ki kote yo soti? Eske gang sa yo vwayaje? Ki kote gang yo kou gang? Paske gang ki rete gran ravin, se gran ravin, se la l manje, se la l bwè, se la l dòmi. Gang ki nan matisan, se la l manje, se la l dòmi, se la l bwè. Ki kote, ki kote, ki kote yo jwenn zam? Ki kote, ki kote yo jwenn katouch? Ki kote yo jwenn yo? Kounya, ebyen kounya la. Yap bay yap bay zam yap bay zam a katouch maten ebyen apre midi yo pral voye yo al batay al al al batay ebyen la nèg sa yo menm se rayi yo rayi w mwen konsèy m gen pou ou se mete pèp ayisyen an bò kote w ebyen mouvman wap fè a pou l soti byen. E lap an favè w, lap an favè pèp ayisyen an. Men si w wè wòl mete w bò kote vòlè sa yo ki gen syèk, ki gen syèk nan gouvènman an ki pa janm regle anyen sèlman vòlè e e e ti 5 kòb pèp la al achte kay nan peyi blan. wap gen problem. Mwen di w mete w avèk pèp ayisyen an, ebyen pèp ayisyen an la li menm se jou lap kontwole la vòlè sa yo kote kote yo ye nan peyi a pran al al achte zam nan peyi blan al achte katouch nan peyi blan pote bay ayisyen ki pou detwi ayisyen parèy yo a ebyen pèp la pral debake nan pral pral debake nan dèyè yo paske chak jou tande yap bay lis Men konbyen timoun ki mouri, men konbyen granmoun ki mouri. Men ou pa janm tande yon jou yo bay yon lis, yo di ou men yon politisyen ki mouri. Men yon blan je vèt ki mouri. Ebyen kounye a la, pèp ayisyen li menm, je l klè, li pa nan fè nwa ankò, paske li deja wè gang yo, kiyès ki gang yo. Se blan je vèt. Mele avèk politisyen sal nan peyi dayiti, se yo menm ki enpeche pèp la viv. Ebyen la pèp ayisyen la li menm, li pral mete vòlò sa yo deyò nan peyi a. E premye sa ba yo deja, si yo pa vle pase anba kout baton nan men pèp ayisyen an, anba kout wòch nan men pèp ayisyen an, se retire pat yo nan peyi a. Paske pèp ayisyen an di l bouke, li pa kapab. Ak dijon bagay sa yo ankò. Li pa kapab. Paske, tout sa k pa bon, se pou peyi Dayiti. Grangou, ensekirite, pa gen limyè, pa gen wout, pa gen dlo pou moun bwè. Lapli tonbe, ou tande rivyè, rivyè se moun lap bwote. E ou tande yon peyi, gen politisyen, mande w, mande w, mande w kis, kisa, kisa, kisa, kisa yo regle. E kisa yap regle, ou pa konnen. Mesaj pèp ayisyen voye ba nou mesye, se pran pou, retire pat nou nan peyi dayiti. Paske pèp ayisyen li menm, Pèp la di li pa kapab ankò. Mesaj la map voye la se tout pèp ayisyen an ki konplete ansanm ebyen kap voye mesaj sa bay tout vòlè, tout gang a vès ki enpeche peyi a fonksyone. Men nou te gen la, nou te gen Claude Joseph. Ebyen ki te, ki te kanpe la, nenpòt kote e yon Ayisyen te gen difikilte, ebyen la, Claude Joseph te sèl moun ki te kanpe pou l te defann pèp Ayisyen an. Vòlè sa yap bay pou Ariel Henry ya moutel moute la kisal fè li mete ansanm avèk ansanm avèk blan je vèt ebyen Claude Joseph yo retirel paske li anfavè pèp ayisyen wap wè sak sot pase nan Santiago nan jou k pase yo la e kote ke li menm anba anbasadè nan Santiago. te leve kanpe, li di sa pa ka rete konsa, ebyen ou pral wè la, apre 2 3 jou la ou pral tande yo yo kanselal. Paske se konsa, adike depi yon moun ou an favè pèp ayisyen an, ou pap bò kont nèg sa yo. Ebyen mesye, mesaj mwen voye ba nou, pèp ayisyen an di ase, se retire pat nou nan peyi a. Hey! Si nou kite pèp ayisyen an nève e nou kite pèp ayisyen an, nou kite se pèp ayisyen an ki mete nou deyò nan peyi a, bon mwen mesye, mwen regrèt sa pou nou. M swete ke mesaj la la, nou tande mesaj la jodi a la, ebyen demen si Dye vle, pou nou pran pakèt nou, pou nou retire pat nou nan peyi dayiti. Paske nou menm, si nou te Ayisyen, ebyen, fòk nou ta wè nan ki sitiyasyon nou mete pèp la. Ebyen, nou ta retire pèp la ladan l. Ki sa nou fè? Bay jenn fanm, jenn gason zam, katouch, ebyen, mete yo ankò, mete yo anfas pèp Ayisyen an. Pèp Ayisyen an di ase, li pa ka, li pa kapab ankò. Li pa kapab. E nou wè sa. E byen la, nou genyen li menm Ariel Henry a, e byen nan jou pase yo la, kote misye soti nòt li, li fè konnen, l ap voye achte blennde, Lap voye achte zam. Zam sa yo souple. Pou touye kiyès? Pase m panse ke si nou te gon bagay nou tap fè. Menm jan nou wè nou konn kite andedan lakay nou. Nou menm politisyen sal yo, boujwa san wont yo, se avè nou wap pale. Menm jan nou konn kite andan lakay nou, nou konn pote zam bay jenn gason avèk jenn fanm yo nan tout kwen nan peyi a, ebyen se menm jan tou zam yo, si nou bezwen yo, nou ka al pran yo san kont, san fè bri. Paske pèp ayisyen an li menm, pèp ayisyen an, tout pèp ayisyen an p ap ka peri anba, anba, anba ti gwoup gang a vès sa yo. Non. Pèp ayisyen an p ap ka peri anba nou mesye. Pèp ayisyen an p ap peri anba nou. Mwen di nou, Ariel Henry ou menm, Se 2 jou yo te mete w fè, yo te mete w fè sou pouvwa. Pèp ayisyen la li menm, li pa, ou wè pèp ayisyen an, li pa mande jistis pou Jovenel Moïse ankò. Paske jistis mo, Jovenel Moïse, se pèp ayisyen an k ap ba li l. Pèp la. Li pa bezwen jistis nan men boujwa, ni nan men politisyen. Pèp la li menm, pèp la kont. li menm pou l chache jistis li pou Jovenel Moïse. Paske pèp la li menm je l klè, pèp la wè Jovenel Moïse t ap travay pou l mete manje nan plat li, ebyen nou vini nou etèn vi prezidan. Ebyen mesaj m voye pou nou la mesye, Ariel Henry ansanm avèk tout akolit ou yo, pèp la pa bezwen jistis nan men nou. Pèp ayisyen an pa bezwen jistis nan men nou. Pèp ayisyen an konnen ki kote nou ye, li konn ki kote nou ye, ebyen nou menm se degaje nou, si n pa vle Pou pèp ayisyen an pran jistis li jan l vle, ebyen se retire pat nou nan peyi a. Paske pèp ayisyen an anba nou la, li pa p pèdi yon senkyèm prezidan tankou papa nasyon an, tankou Jovenel Moïse. Pèp ayisyen an pa p pèdi prezidan sa yo ankò. Pèp ayisyen an pap pèdi prezidan ankò. Jan nou wè nou konn sèlman leve yon maten ebyen etèn vi prezidan. Bagay sa yo fini nan peyi a. Ariel Henry, ou menm mele ansanm avèk tout akolit nou yo. Se retre pat nou nan peyi dayiti pou pèp ayisyen an li menm. Paske konstitisyon nan peyi dayiti nou menm nou menm gwoup vòlè sa yo ki fè konstitisyon nou pèp la pa menm konnen ki sa konstitisyon sa a di se nou menm vòlè yo k fè afè nou ebyen anyen pa respekte ladan l kòm se nou se nou k fè afè nou ebyen pèp ayisyen la li menm l ap retire nou nan peyi a ebyen pèp ayisyen li menm li pral fè konstitisyon l Ebyen pou peyi dayiti, pou peyi dayiti, ansanm avèk pèp ayisyen an, soti an esklav li ye. Men, jounen jodi a la, pèp ayisyen an, li pa bezwen zam nan men Ariel Henry. Li pa bezwen katouch, ni li pa bezwen blende. Paske. Blende yo, zam yo, se pèp ayisyen an, se sou yo, sou pèp ayisyen an yo pral mache. Pèp ayisyen an pa ka pran bal ankò, pèp ayisyen an pa ka pran baton ankò, mwen di nou se retire pat nou nan peyi a. Paske nou fin ame tout ti jèn nan peyi a, ebyen menm jan ou wè nou te pote zam yo ba yo, ebyen se menm jan tou. Se non maten nou te leve nou pot zam yo ba yo. Ebyen konsa tou nou ka leve non apre midi n al pran zam yo nan men yo. Paske nou konn ki kote nou te pote yo ale, se menm jan an tou nou ka leve pa t nou n al pran yo. Men pèp ayisyen an pa bezwen blende ki pou vin mache sou timoun, ki pou vin mache sou endikape ankò. E mwen di nou pèp ayisyen an pa bezwen jistis pou prezidan Jovenel Moïse nan men nou, je pèp ayisyen an li kale. Je pèp ayisyen an li klè. Chak jou nòt ap soti men konbyen moun ki mouri nan peyi Dayiti. Men jamè tande yon politisyen nan bay zam ki tonbe. Nou menm bandi sa yo tou, m twouve nou trè raz. Paske yon nèg pran nou, nou lakay nou, ebyen li pran zam, katouch, li pote ba nou. Adike, nou menm bandi sa yo, m twouve nou se, se menm gwoup san sal la nou ye. Paske, ou ant nou menm ak politisyon yo, se menm bagay, se retire, mete. Paske politisyen yo, yo vwayaje lè yo vle. Y al kote yo vle. Ebyen kounye a nou menm, yo pote yo pote yon yon yon yon premye bato zam ba nou. Nou aksepte l. Ok. Ou, m ap pran yon egzanp, ki trè klè. Ou menm ki nan gran ravin. Politisyen sal sa yo bo zam. Ok ou la ou pa ka al pran ti plezi, ou pa ka vwayaje menm jan avè yo, ou pa ka fè anyen. Ou sèlman la ou rete la nan koridò. Nan yon koridò plen labou, tou santi, ebyen se la ou rete. Ok sa rete. Ou menm kounya ki nan kafou, ki nan petyonvil, lè yo, lè nou wè san sal sa yo pote zam ba nou, poukisa nou pa trase yon egzanp sou yo? Sa vle di nou wè se nan labou santi a menm nou ka viv, se li nou renmen. Paske m panse ke si nou pa t renmen Labou santi yo, lè politisyen sal yo, a boujwa santi sa yo t ap pote zam a katouch ban nou, m panse ke nou t ap trase yon egzanp, yon egzanp sou yo ansanm avèk zam yo. Nou t ap fè l. E paske nou menm, se sa a di ke se menm gwoup lan nou ye. Ebyen mesye, pèp ayisyen an, ou menm ki se bandi, ki an favè pèp ayisyen an, k ap batay pou peyi dayiti, ebyen, mete w ansanm avèk pèp ayisyen an. Ou menm bandi, ki ansanm avèk politisyen sal, ki ansanm avèk boujwa, ebyen, mete w bò kote yo, tou pran avyon ansanm avèk yo, kite peyi a. Paske pèp ayisyen an la li menm, pèp ayisyen an pral debake la, ebyen li pral chache jistis pou Ayiti, jistis pou sèl frè l li pèdi anba katouch, ebyen mesye se degaje nou retire pat nou nan peyi a. E pèp ayisyen an voye mesaj ba nou. M swete ke pèp ayisyen an la li menm ki jwenn mesaj la, li pataje mesaj la tout kote, ebyen pou l rive sou tout moun, ebyen.